Hello guys koman nu ye sa kap fèt pwal gen malè avan yè Wilson madanm ni avèk kouzin madanm avèk sè madanm ni yo met tèt yo ansanm la yo manke tiyem yo pranm nan prank m menm vle bwote kite kay la men jodi a pandan m sot travay la Wilson fon ti sòti deyò a epi madanm li ap eksplikem yon prank li pwopoze poul fè sou Wilson Sa avèk yon kach nèt. Men se pa mwen k apral fè l. Men mèt afè a la, m panse l ap di nou sa l gen nan djakout li. Men, men moun, men ni, men ni, men ni!
Bonjou, bonswa mes amours, tout depan de lè nap gade video a. Avan yè Wilson nou te prank Gess e kounye a nou pral prank Wilson. Nap al tiye misye.
Nap nap met men nan gagann li. Nap pranl pase li di nou paka prank li depi depi li parèt lap gentan konn se prank nap fè. Nou paka prank li. Lèl vini map dil pretem kle machin li m pral nan machin nan kòm dabitid map dil mal pran surèt epi map pran kle a lèm rive nan machin nan menm deja prepare kach nen sa nou wè kach nen an menni li gen poud ladan sa vle di son fi kite mete kach nen an kounye a lèm vini map dil men kle a m pa bezwen surèt la ankò epi lap dim kisam gen map di konsa esa kotel jwenn li Poul palem kotel jwenn kach nen sa. Ki moun li te pot nan machin nan. Pwoblèm! Map di nou. Nou rete la, tann sa kap vini an. Yo di konsa konplo pi rèd pase wanga. Ebyen avan konplo te fèt sou dom, fwa sa se sou dom isi. Nap pral pran, nap koupe rakou. Rakou! Nap met kòd nan kou. Rakou! Banm di nou, nap vini, nal prepare prank lan, nap vini, nap prepare tann misye la, li preske rantre paske yon ti sòti li fè la, lal gen yon bagay deyò a la, lap pral vini kounya la, nap tann li, ok, tchaw, nap vini, nap pale sou an granmoun. An gran.
Guys.
Hey, m tande bri machin nan, misye preske rive la, nou rete monchè, yon ti silans paske la pral antre, depi li vin lap met start machin nan epi li antre.

Mete la mouche nou. Ou met mete mete li la. M pa vle surette anko. A gen la. Silvouplè Wilson pou kiyès sa ye? Menn pou kiyès li ye? M di w prete m kle a ma don surette nan machin nan se sa m parèt m jwenn sou li pou kiyès li ye?

Wilson vire pou pale avèm Wilson oo vire pou pale avèm men pou ki moun li ye pou kiyès li ye oo m pa konprann sa w di m nan m poko janm konprann ou non m poko janm konprann pou kiyès li ye pale m mèt li tann dat wap fèm sèt frasi m pa kapab ankò men Wilson pale m pou kiyès li ye.

Nou te gentan konn nan parèt a Barak la fòk li vin chita sou biwo li menn guys Nou pran Nou pran misye Nou pranl nan men Menn wè Nou pranl nan men Sa wap di Wilson Menn Kisa wap di Kisa wap di Iswe Banm vire kamera a pou nou ka wè misye pi byen Kisa wap di Mezanmi banm vire kamera a Ou banm kite m pa bezwen vire Sa wap di Wilson Banm moutre nu byen Meyoo Meyoo Kisa wap di Wilson

Oh depi ou dwe. Guys yo pranm.
Yo yo renmen. Yo pran yo pran pwop. Yo pran men m pa konn anyen si m pa konn anyen menm goumen m ta goumen bon m pa konn anyen kounya moun nan pwal dim konsa kote m jwenn kote m jwenn kach nen. Men ni. Hein men kach nen moun nan nan men mwen m pa konn anyen de kach nen m tande kote m jwenn kach nen. M nèk pran kach nen m prepare m prepare. E machin an m sot ladan menm on moun m pa bay woulib nan machin mwen kounya la pou yo dim konsa m M te pote m te pote moun, moun bliye kach nen, kote m jwenn bagay konsa mezanmi? Ebyen pa gen pwoblèm. Team kiyès?
Genz oh
ou remèt mwen ou remèt mwen pou ou. Bay kout li an, pote m ak sonje freo.
Pa gen pwoblèm guys. Team kiyès?
Team Venitha. Nap prepare.
Map prepare, m pa gen pwoblèm. Wè yo pranm la? M konnen gen moun lèm pran yo map fè dlo sot nan je yo tou. Sa fè.
Gade, gen moun lèm pran yo map fè dlo soti nan je yo. Ok.
Guys, m mouye la, wè m. Pa gen pwoblèm, yo prepare yo pranm. M mouye. Pa gen pwoblèm. Aprè misye te fè m vle kite kay la men fwa sa. Gade, yo pranm, pa gen pwoblèm.
Nou kraze l.
Yo pranm. Kòd la nan kou.

Abòne avèk chanèl la paske chanèl la la si nou gade son chanèl tou nèf men pa kont nou gentan gen anpil moun kap swiv nou e nou gentan preske pase avèk 600 abòne nan kelke jou akoz prank m te sot fè sou gens lan byen ke jodia yo remèt mwen prank lan byen ke yo remèt mwen prank lan jodia li a madanm mwen mete ansanm yo remèt mwen prank lan m pa gen pwoblèm. Nou prank mwen.
E abone a chanel la. E pataje video a pou nou. Like, komante. E pi m konnen moun ki konn nimewo m yo banm kek prank pou m ka fe sou kek moun andan kay la la. Banm kek prank toujou. Nou wè banm kek prank toujou. Pase ke jodi a la yo prank mwen. Nou pa gen problem. Abone a chanel la we we kounye a la lap mete kounye a li nan koum. Abone a chanel la pou nou pataje epi komante epi e toujou sipote nou nou menm nap toujou ba ou kek bel video nou komanse ap ekri kek bel video la pou nou lage pou ou epi